Kou de tonè nan tribinal la zanmi entènot paske gen anpil moun ki pat atann ak sa, Mario Antonio Palacios Palacios misye fè aparisyon l nan tribinal la. Gen anpil moun ki sezi paske moun yo pat atann avèk sa, Palacios se youn nan moun ki pi enpòtan nan dosye sa. Palacios se youn nan moun trè rechèche, Palacios se E youn nan Kolonbyen ki te fè pati de ekip Delta ki te rive anndan lakay prezidan an dirèkteman. Donk, w a konprann kisa sa vle di. Donk, Palacios gen ti bagay pou l eksplike nou. Misye gen bagay pou l di pèp la. Enben, nan tribinal la, Mario Antonio Palacios te parèt e se te prèske a la sipriz jeneral Paske pa gen moun ki tap atann ki te panse paske on dirè sa pat menm anonse lè yo te lè yo ta pral tande Rudolphe Jaar se tèt anonse lè yo ta pral tande John Joel Joseph egalman se te anonse men pou Mario Antonio Palacios on dirè pa gen moun ki te konnen vrèman si yo ta pral tande Mario Antonio Palacios enben kite nou di w zanmi entènot pandan misye rive misye di koze misye met koze atè pami koze misye mete atè yo misye eksplike Te gen Kolonbyen ki te gentan rive nan kay la. E Mario Antonio Palacios se youn nan Kolonbyen ki te gentan rive nan kay la tou paske misye te fè pati de ekip Delta ki te dwe al lakay prezidan an. Koze yon vil wi. Misye te fè pati de ekip sa a. E misye menm di gen 2 Kolonbyen. Misye site non. Gen 2 Kolonbyen ki menm rive. ki te gentan rive nan chanm lakay prezidan an, premye kolonbyen ki te rive lakay prezidan an se te nan chanm lakay prezidan e te Pineda, Pineda Cordona ki te rive lakay prezidan an, donk Mario Antonio Palacios misye met anpil koze deyò, m pral fè w tande la paske sonje m toujou di w mwen menm mwen pa nan tribinal la. M pa la, men gen Bertho ansanm avèk Fouco k ap mete koze atè, k ap esplike nou tout sa k pase anndan tribinal la. Mwen menm se yo menm ki ban m enfòmasyon, ki ban m detay ki pèmèt aske mwen enfòme, m konn sa k pase. Pa bliye ou sou chanèl pa w la, Esdras Fils Aimé, ou menm ki apèn tonbe sou nou, nou envite w, pa ezite aktive klòch notifikasyon an, sa vle di w ap abone e se sa k ap pèmèt ou toujou rete konekte pou w pa rate anyen. Menm jan M toujou vini chak jou pou m pote emisyon ba ou. Ebyen w ap gen posiblite chak jou pou w rete enfòme mwayennan ou tande nou, mwayennan ou rete konekte. E si w poko abone, nou envite w fè sa. Se meyè fason pou w pa rate emisyon nou yo. Alò pou sa k ap pase la a nan tribinal nan Miami, ou pa gen okenn rezon, ou pa gen okenn dwa pou w rate anyen zanmi entènot. ok nou di e nan pwosè kap mennen la pwosè kap fèt ozetazini la nan tantativ dankèt kap mennen pou ke prezidan li menm li rive jwenn jistis se anpil koze zanmi entènot kap pale kote nap pale la anpil koze anpil koze gen moun ki ap retire dra a sou yo janm toujou dil pou yo voyel sou yon lòt sa pral depan de nivo oubyen degre denplikasyon yo nan dosye a. Gen moun ki tou bon manti yo menm se se tande yo tande yo mete yo nan dosye a men yo pa konn anyen. Lè nap tande de nèg tankou Badio ki tap esplike li menm li li pa konn poukisa l la, li pa konn poukisa non l la pou moun kap kritike l, repwoche l, met dosye sou do l, li toujou di li menm li pa konn anyen. Nap pale de Badio. Li toujou di li pa konn anyen, li pa wè poukisa yo met dosye sa yo sou do l. Men, nan tribinal la nou tout te wè e nou tout tande nan jou yo la, Joseph Félix Badio se youn nan pi gwo vedèt ki gen la a nan dosye asasina prezidan an, tèlman Badio, yo mete koze Badio deyò, tèlman Badio li gen degre denplikasyon l nan dosye asasina a. Oke? Enben, Mario Antonio Palacios, youn nan moun ki pi enpòtan e ki kondane avi tou. Fò n di sa, m kwè gen 4 moun ki deja kondane pou yo pase tout rès vi yo nan prizon. Palacios se youn. pou yo pase tout vi yo. M kwè gen Palacios, gen John Joel, gen Rudolph Jaar, kiyès ankò? M kwè gen anviwon 4 moun pou pi piti ki deja kondane avi nan dosye asasina prezidan an. Donk yon fason pou kapab konnen egzakteman ki sa bagay la ye, kòman sitiyasyon li menm li ye, ki sa k te pase dirèkteman. Donk nou di Mario Antonio Palacios, misye te parèt devan jij, Misye te vin pale, misye te vin di men sa l konnen, men sa l tande. E trèf de pawòl, m pral fè w tande Bertho, Bertho René, Info Bertho, ki li menm pral esplike kòman sa te ye paske li menm jan m di w lan li te nan tribinal la tou kòm Fouco, yo la a, y ap swiv, y ap viv minit aprè minit sa kap pase andan an donk se pa moun kap di yo yo menm yo wè yo wè asasen yo yo wè kriminèl yo yo wè ekspresyon vizaj malandren yo yap vin di nou plis ann tande Bertho Bertho pale pou pèp la ann ale.
Tribinal lan cho jodi an ki se madi 14 avril 2026 la. Frè m avèk sè m, gen yon lòt moun ki deja kondane pou l pase tout rès vi l nan prizon isit Ozetazini Damerik pou enplikasyon l nan kad dosye asasina prezidan peyi nou ki se prezidan Jovenel Moïse. Enben towo sa ki rele Palacios Palacios ki deja kondane pou l pase tout vi l nan prizon. Kote map pala vola a, Palacios Palacios twouve li egzakteman nan sal dodyans lan, dèyè m nan la nan bilding sa ke nap gade la a, nan tribinal lan nan Miami Florida. Gen kichoy. Rodolphe Jaar alyas Dodof, misye gen de revelasyon ke misye fè. Jodi an se Fantom 509. Pèp Ayisyen. Ou menm ki tap viv nan Pòtoprens, ki te viktim de mesye fantom seksyon 9 yo, sa pa ka pa fè w mal sa m pral di la. Ou menm ki te genyen yon djòb nan leta, ki tap travay nan yon direksyon jeneral, ou di mwens nan yon ministè ke fantom 709 te atake, yo te boule machin ou, yo te agrese ou fizikman, sa m pral di la m konnen ke l ap fè w mal. Nou sonje ke te gen yon machin kominikasyon ki te mete sou plas pou te fè konnen ke mesye fantom 709 yo se te de polisye. yo pat bandi. Enben jodi a, se konfime. Se te yon pwogramasyon ke yo te fè avèk de moun ki nan wo grade polis la. E sitou, mesye ki rele Frantz Elbe. Frantz Elbe. Smith Peyo. Marie-Louise Gauthier. ke yo te pwograme non sèlman pou yo jwenn zam lapolis lan, e yo menm tou ki gen de polisye pa yo, paske nan lapolis lan chak moun gen gwoup polisye pa yo, pou yo bay kontribisyon pa yo, pou yo gen de polisye. Epi chak politisyen ap voye yon gwoup nèg ame ki nan ekip yo, ki se kolòn yo. Si yo pa gen zam an kantite, polisye wo grade sa yo ap ede yo jwenn zam pou ame jèn sa yo ki nan katye popilè yo. Mesyedam! Tande byen, Fantom Seksyon 9 la se te yon zouti ame polisye gang melanje avèk polisye a sapat, avèk bandi a sapat nan lide pou te destabilize peyi a epi ba yo yon misyon byen espesifik pou al touye prezidan peyi a ki se te prezidan Jovenel Moïse. Enben, anpil nèg te fè kwè ke Fantom Seksyon 9 se pa t de gwoup de gang. Rodolphe Jaar repete Klèman nwa su blan Fantom 509 se t on gwoup de gang ki gen anpil polisye men ki te gen anpil bandi ke yo te bay inifòm polisye mete sou yo e zam lapolis pou yo te opere sou teritwa nasyonal la. Premye pati odyans lan, Rodolphe Jaar pale. e privati an fini mentnan se palasyos palasyos ou konn sa ki pi enpotan poun konprann ni se yon nan bagay ki sak fè yo vini sa map diw tribinal la ap fon travay ekstraòdinè e nou dwe bat bravo onètman paske pou lakay nou nou pa gen anyen ke nap fè nou menm antanke swadizan otorite e kote krim nan k fèt lan. E se yon veritab imilyasyon e lè wap gade nou peyi nou genyen tout enstitisyon yo swadizan nou gen jij nou gen komisè gouvènman nou gen tout moun tout sa tout sa etazini genyen yo nou genyen yo yo gen nou gen yo genyen sa nou rele yo genyen lakou siprèm dè zeta zòn amerik nou menm nou gen lakou de kasasyon yo genyen e yo genyen jij federal nou menm nou gen jij de enstriksyon ki foul pouvwa Èske w konprann mwen? Nou gen tout moun yo nèt ou konnen an. Men pa bliye, tout moun ke nou genyen yo, se nèg ki vòlò yo, se nèg ki gang yo, se nèg ki asasen ke n ap denonse yo, se yo ki mete menm moun sa yo. Sa vle di ke lakay nou enstitisyon yo pouri. Men Etazini Damerik, Prezidan Donald Trump no, nome natirèlman, yon kantite jij de la Cour Suprême des Etats-Unis d'Amérique, enben, jij sa yo jodi an, se yo menm ki kanpe, ki di, ki di ke gen de desizyon ke Prezidan Trump ap pran, ke yo pa dakò, lalwa pa pèmèt li pran l, e ke yo kanpe, yo pran desizyon ke yo fè, e yo kanpe an fas Prezidan an, lè m di kanpe an fas Prezidan an, lalwa, lalwa pèmèt ke, natirèlman, e yo kanpe, epi yo stop yon seri de desizyon Prezidan an. Sa petèt deranje Prezidan an. Èske w konprann mwen? Sa vin fè ke. Natirèlman peyi sa yo se lalwa ki fonksyone, nou menm pa bò lakay pa nou se gang ki fonksyone, se moun ki gen lajan ki fonksyone, pa gen lajistis, se vòlò kòmsi m ta di w k ap kale kò yo. Nan sans sa m kwè ke fòk nou pran responsabilite nou pou nou fè peyi paske jodi an la a tout moun ap bouje gen peyi ok tout tout moun ap bouje gen peyi nou menm fòk nou aranje nou pou ke Nou gen yon peyi pou moun fonksyone. Anmweyy sa vle di ke tout sa nou tap fè nan pòtoprens lan, tout tan Pierre Esperance mande anraje, oh fantom seksyon 9 pa gang, fantom seksyon 9 se sou dè polisye, ahh Yanick Joseph Ekri yon mesaj pou Yanick Joseph pou mwen, ekri non l nan kòmantè lan pou nou tanpri, ekri non l pou nou, li trè enpòtan, ekri non Yanick Joseph lan espas kòmantè lan pou nou, li trè enpòtan, ekri non Yanick Joseph, tout moun ou te konnen ki te fè pati de fantom seksyon 9 ekri non yo, e nap di tou. Men sa ki enpòtan pou n konnen jodi a, Lèzetazini Amerik klè sou sa n ap di la a. Yo gen yon devwa moral e se yon responsabilite ke yo bay tèt yo e yo vin twouve ke li se yon obligasyon pou ke natirèlman yo ede fè limyè nan nivo ki posib nan kad dosye a. Paske yo wè klèman yon seri de moun, fanm avèk gason, ap pale de Depateman Deta ameriken, de otorite amerikèn. Yo site non yon pakèt moun. Yo fè konprann ke se otorite ameriken yo ki te ba yo lòd pou t al arete prezidan e pou al touye prezidan. Enben, de moun sa yo, genyen ladan yo ki te chita sou teritwa ameriken an. Men sa ki di a wi, ki te chita sou teritwa ameriken an, ki te planifye krim nan. Enben, otorite amerikèn yo, Depatman Deta ameriken, otorite jidisyè ameriken yo, gouvènman ameriken an ki deside fè swivi nan kad dosye sa a pou yo lave imaj pa yo nan kad dosye a. Se youn nan responsablite ke yo bay tèt yo. Sa vle di kèlkeswa moun, yo klè sou sa, ki te vin monte sou teritwa ameriken an pou te planifye krim sa a, y ap trase yon egzanp sou ou. Kèlkeswa moun ki te itilize bank amerikèn pou te fè pase lajan pou te finanse krim sa a, y ap trase yon egzanp sou ou. Oke? Sa li enpòtan. Ann retounen sou dò, sou, sou mesye yo. Jan m di l lan, temwanyaj Palacios Palacios poko genyen l men m ap raple w ke misye fèk rive nan tribinal la, nan prezantasyon sèlman nan premye pati an, misye se kriye misye pete kriye. Palacios Palacios. Sa vle di ke misye se kriye l pete kriye, se kòmsi m ta di w, e mwen ki te voye Palacios Palacios al touye prezidan. Palacios Palacios monchè, se ou menm ki t al touye prezidan w. Se ou menm ki pou asime responsablite w. E John Joel Joseph, e alò, e Rodolphe Jean Martin an, misye klè sou sa, odisyon misye a, se te premye pati an, e yo fini avèk premye pati an pou misye. Eske misye ap tribinal lan demen si Dye ve kap 15 lan? Aprè midi a 6 zè nap konfime sa pou ou, ok? A 6 zè PM nap konfime pou eske misye ap tape tribinal lan demen si Dye ve kap 15 avril 2025, 2000, 2000 avril jisteman, 15 avril 2026 lan. Eske lap tribinal lan? Nap konfime sa pou ou nan edisyon spesyal Enfo Beto. pou 6 zè boul apre midi an, n ap konfime sa pou ou. Men sa ki enpòtan se ke yo te vrèman fokis sou operasyon yo, mòd operastrwa yo, teknik yo, kòman yo te, kòman mouvman yo te balanse, ok, pou ke yo te kesyone mesye sou li. Rodolphe Jaracq te klè sou sa, Fantom Seksyon 9 lan, li misye reponn kesyon yo klè kou klè wòz, misye di te genyen otorite nan lapolis, ok, te gen otorite politik, nèg politik, epi. 2 nèg ki nan gang a sapat. Pami yo Vitelòm Inosan son nèg ki te kontribye nan wo nivo pou Fantom Seksyon 9 lan te mete sou pye. E se t on mouvman stratejik ke l te ye, se t on kò gang ke l te ye pou te destabilize peyi a. Men kèlke pa nèg yo te ba yon chapo kòm kwa ke se de polisye ki fè pati de yon enstitisyon kèlke pa ki te swadizan rele tèt yo de polisye es pnh. Yo te gen yon kouvèti konsa men se te yon strateji ke l te ye natirèlman pou yo te mete sou pye. Men yo monte es pnh lan se vre, w ap wè ke. volontèman. Direktè jeneral lapolis alepòk ki te la a, ki se te premye fantom seksyon Alfa a monte sou direktè jeneral Rameau, Normil Rameau. Alepòk se te Normil Rameau. E Normil Rameau, prezidan Jovenel Moïse te aksepte, li te di Normil Rameau, legalize sendika pou yo, paske son bagay ki nòmal li ye, yo ka gen sendika. Men objektif lan se pat janm te sa. Lè yo fin legalize SPNH la, nèg yo vin wè ke gouvènman an aksepte kolabore, gouvènman an kolabore avèk SPNH la, men gon gwoup nan swadizan SPNH lan ki te santi ke gouvènman te de bòn volonte. Yo aksepte kolabore avèk pouvwa a, kolabore avèk wo eta majò polis la, wo eta majò polis la te bay misye de materyèl, ba yo machin, ba yo de lòt materyèl pou ke yo kapab mete ofis yo kòm sendika lapolis. Kounya Yanick Joseph ki se yo ki se ki se pa sa ke yo te swete paske objektif lan se pat janm SPNH vre men se te fè tout bagay pou gouvènman te pat dakò pou yo menm yo kapab monte zouti ame yo. Lè yo wè gouvènman dakò, kounya yo denonse gwoup ki aksepte kolabore avèk Normil Rameau a epi yo monte yon lòt SPNH yo rele l SPNH e e e kòman rele 17. yo ba l yon chif, yo met yon bagay dèyè l, epi yo di non sa k te la avan pa bon, li kolabore avèk DG Lapolis, li tèl bagay. Epi SPNH ki vin monte aprè a, yo vin monte yon rezo ansanm avè l ki rele Fantom 509, de polisye kagoule. Efektivman te gen de polisye ladan l, men te gen anpil bandi ladan l tou. Dewoulman sa k gen la a, li trè enpòtan. Fokis lan pou maten an se te ki sa ki te bay bay verite sou Fantom 509 lan. Pase nan premye. entèvansyon John Joel Joseph, misye te di konsa ke Fantom 609 la se 2 polisye. Aprè misye vin konfime bay FBI, wi se 2 polisye an menm tan te gen 2 nèg sivil ame ladan l. E nou sonje, an novanb 2020, an novanb 2020, Evalière Beauplan, lanse senatè Nòdwès. Misye te fè yon deklarasyon. Misye te di konsa ke kèlkeswa gwoup ame nèg ame ki swete goumen bò kote lopozisyon an, li di ke yo byenvini. Vin jwenn yo. Yo ouvè de, sdp, Sektè Demokratik e Popilè lan, ouvri de bra l pou l resevwa mesye yo. Ebyen nan sans sa m ap di nou ke rezo gang nan te monte, men li te monte nan lide pou te destabilize peyi a. al touye prezidan paske premye misyon premye objektif sdp paske yo menm yo yo kwè ke fantom seksyon 9 tap sifi pou te touye prezidan paske nenpòt kijan nèg yo te deside touye prezidan premye bagay ke map diw mesye dam sdp yo te deside a tou pri fòk yo touye prezidan Jovenel Moïse e map diw sa trè byen a plizyè repriz nèg yo fè plizyè entèvansyon avèk fantom seksyon 9 pou nèg yo te monte pèleren avèk pèp la pou nèg yo fize prezidan e fè pèp la rache kadav prezidan trennen lan lari tankou Vilbrun Guillaume Sam, jan ke André Michel te di l la. Mesye dam, m ap di nou trè byen, tout detay yo k ap sòti nan tribinal lan, step by step n ap jwenn yo. Men, ban m di nou bagay ki enpòtan. Dènyèman, nou wè ke mesye yo monte yon CPT, apre yo fin siyen yon pak avèk tout asasen ki touye prezidan an, tout asasen ki touye prezidan an, tout gang politik yo, Yo siyen yon pak, yo rele l pak e pak pou la stabilite e de lòganizasyon dè eleksyon blablabla. Se nòmal pou tout moun, tout nèg al siyen l paske pa bliye nèg yo bezwen yon chapèl, yon kouvèti, nèg yo bezwen sa nou rele iminite an pou y al kouvri tèt yo nan palman an. Kounye a, ban m di w byen, si tout nèg sa yo met tèt yo ansanm pou yo deside asasine atoupri yon chèf deta an fonksyon, ke yo fè? Si nou menm antanke pèp nou kite mesye sa yo kapab rive nan yon nivo pou yo vin kandida, pou yo vin depite, pou yo vin senatè, pou yo vin majistra e menm vin prezidan, paske gen de prezidan ki nan tiye prezidan, ansyen prezidan ki nan tiye prezidan, ki bezwen vin prezidan ankò. Mezanmi si nou gen malè. Nou kite bagay sa ta fèt map di nou sa trè byen. Izo ap gen tout dwa l, tout lejitimite l, tout pouvwa li pou l voye nenpòt moun tou nan kèlkeswa eleksyon kap fèt nan peyi a. Paske map di w sa trè byen. Se menm kad figi lan. Fantom Seksyon 9 lan, alò, SDP. Selon sa tout sa k sòti, tout sa Jun Joel Joseph pwouve, tout sa Rodolphe Jaar pwouve nan tribinal lan, s on rezo gang men ki gen chapo politik. Men se yo malerezman ki se de figi enblematik nan sektè politik la nan peyi a. Men s on rezo teworis kriminèl san kè, san fwa ni lwa. Menm jan ou wè mesye yo kapab deside pou yo kandida ankò pou yo depite, pou senatè lan, enben se menm jan tou Ti Lapli kapab deside pou l voye kantite moun ke l vle pou kantite jiridiksyon ki genyen nan sikonskripsyon ki genyen nan depatman Lwès la. Vwala, donk, hum, kouzen yo anpil wi mesye. Mesye, wa imajine, tankou ou ta poze tèt ou kesyon, kòman nèg yo santi yo tankou lè yo rive, yo jwenn prezidan anndan an, epi pou nèg yo alèz pou y ap dechaje zam nan sou prezidan an. Yo di se yon arè 15, yon arè 15, yo dechaje sou prezidan an. Zam sa a, se zam ki ka koupe ponyèt yon moun. Are 15. Zam sa fè pati de zam yo di, e afè moun nan di w li pa pèse, bal la pa pèse l la, e se difisil. Zam sa a. Donk se youn yo te itilize kont prezidan an. e Mario Antonio Palacios ki trè enpòtan pou dosye a paske misye di men zam ki te itilize a men kounya la misye poko di kiyès ki te peze gachèt la se sa enpòtan wi kiyès moun menm ki te peze gachèt la e kiyès tou ki te bay lòd sa a e mwen menm mwen vle mwen vle chita la mwen vle aksantye m sou kiyès ki te bay lòd la paske jiskaprezan nou pale de dosye a Nou pale de dosye asasina prezidan an, men nou poko janm di kiyès moun ki te bay lòd e pou ki rezon n te vini, kiyès ki te rele nou, kiyès ki te fè apèl avèk nou, kiyès ki te rele nou, nan tou kote n te ye Kolonbi a, kiyès ki te ban nou djòb la. Ok, menm si e ta responsab CTU yo, men responsab CTU yo menm, kiyès ki te ba yo djòb la? Paske, responsab CTU y ap viv Ozetazini, ou konprann, gen Venezuelyen ladan li, donk ki rapò yo gen avèk Jovenel Moïse? Ki enterè yo ta gen pou touye Jovenel Moïse wap dakò son lòt moun ki yo menm ba yo djòb la tou e ke yo anboche kolonbyen sa yo tankou Mario Antonio Palacios. Ou dakò sou sa? Moun sa kiyès li ye? E fòk non an sòti paske la repiblik bezwen konnen kiyès sa a. Fòn konnen. Fòn konnen. E nap konnen. Mwen m trè konfyan, m trè konfyan ok e se pa paske m kwè nan lajistis an Ayiti paske sa ki gen la li pa rele jistis m pa konn kòman m ka rele l men li pa rele jistis li ka tout bagay li ka gen tout non sof jistis donk se sa k fè m ap tann m ap tann m ap tann ok vwala nou kanpe la m te kontan avè w Esdras F. Aimé Esdras Fils Aimé se non chanèl la m te kontan pataje emisyon sa ansanm avèk ou zanmi entènot rete konekte ansanm avèk nou konnen enfòmasyon pa kanpe la depi ou tonbe la wap konnen tout detay yo donk nou tap pale ansanm avèk ou sou dosye asasina prezidan Jovenel Moise na va nan yon lòt emisyon na va gen pou nou vin pote plis detay pou ou pou n di w men kòman sa ye men kisak pase nou chape nap kwaze pwochènman tchaw.